Men fò tout pèp la ka leve kanpe. Fò nou tout ka leve kanpe ansanm pou n ale nan komisarya, n desann dcpj pou n al pran pwofèt la pou n al pale pou li. Tout moun ou wè k ap pwofite pwofèt Mackenson nan, tout se yon pakèt vòlè yo ye. Paske yo tou pwofite. Paske tout moun ka fè yon piblisite pou yon moun. Paske mwen menm Ougan se nou m ka fè piblisite pou yon moun. Tout moun kapab fè yon piblisite. Depi ou popilè, tout moun konnen w, tou le mond konnen w, yo ka fè piblisite pou yon moun. Ok? Paske moun yo menm k ap depanse lajan agoch adwat, yo konn pastè, yo konnen pwofèt Mackenson pa gen badji. Yo konnen l pa gen badji. Afè profèt Mackenson ap di w lap trete moun, lap ba w boul bòlèt, e pa vre, se fo kont ou pran. Mwen menm ougan se nou.
Ou ka rele m pou jan de bagay sa yo, m son ougan men profèt Mackenson li menm se jèn li fè. Kòman yon moun konprann tou ou rele profèt Mackenson, li di w konsa lap ba w boul bòlèt, lap trete moun pou ou, lap fè sakrifis pou ou. Èske w konn profèt Mackenson gen bagay sa yo lakay li? Ou pa konn se legliz li ye se jèn li fè? Ou pa gentan wè ke ou pran nan fo ougan kap fè fo kont? Eske Pwofèt Mackenson konn bay moun boul bòlèt, li di w l ap fè sakrifis, li di w l ap mare fi kou gason pou ou? Eske nou konn sa? E pa Jè Nwèl konn al fè? Sa vle di gen de nèg ki fè fo kont sou non pwofèt lan ki fè sa? Tout tan? Bon yon pakèt moun ap pèdi lajan men kounya yo akize l de li menm. Kounya inosan ap peye pou koupab. Sa vle di nèg yo fè fo kont sou non Pwofèt Mackenson, di l ap fè tretman, epi moun voye lajan ba yo pou. Moun voye lajan. Fò moun nan te gentan wè se non fo kont li pran. Se pa kounya poul pandan la nap akizel fò moun nan wè se yon fo kont paske Makenson pa di konsa l gen bòlèt li pa di lap trete moun lap trete maladi li ka tou trete yon moun ki vin nan legliz nan jèn li men pou di w vin lakay li lap baw boul bòlèt sakrifis non fò gentan wè se yon fo ougan w pran fò nou kale je nou tou se pa sèlman pou nap akize moun nan fò nou kale je nou tou ok. Map voye mesaj sa bay tout moun kap relem tout la se jounen kap mandem malèt lajan yo. Moun sa yo kibò yo ye kòd la konsa. Lòt bò dlo yo ye wi.
Yo bezwen lajan yo fou de lajan ap mandem lajan. Janm wè lajan ap bay sou rezo a lajan pa bay konsa. Ok.
Wap vini devan dyab la ou siyen kondisyon w men mwen mpap siyen pou moun madanm pitit mwen pap siyen pou moun wap vini ou siyen kondisyon w devan dyab la men afè janm wè moun ap bay malèt lajan sou rezo mwen menm mpa ladann wap vini ou siyen kontra w chak moun aletranje gon moun ayiti yo fè konfyans wi si ke ou paka vini wap voye moun nan. Men si w ka vini tou, w ap pran avyon vin nan lakou a, w vin travay. Men, madanm, pitit mwen p ap siyen kontra pou moun. Oke? Men janm wè m al. Men si l voye yon moun vin asiste travay lan? Pa gen pwoblèm.
Se sa nèt. Lè l voye yon moun, pa gen pwoblèm. Li ka voye yon moun vin asiste. Paske m toujou wè gen moun k ap mande pou m asiste travay pou yo. Bon.
Depi moun nan gen yon moun li ka voye, oubyen l ka voye moun, nenpòt moun l ap voye a vini, vini tèt dwat. Men sèlman, moun nan ap rele m pou l an kontak avè m pou l antre nan lakou a. Wi. Oke? Pase tout moun konn sa deja. Ok. Pase ke map di moun yo sa. Afè nou wè ougan manbo di nou lap ba nou 3 malèt lajan 5 ou 6 malèt lajan li tap bay fanmil li se pa nou ki tap jwenn li. Sa map di yon moun tou. Si w konn se nan bouch mwen ou pral tande map di w konsa m gen bòlèt lendi, madi, mèkredi se pa nan bouch pa m wap tande l. Pase bòlèt pa yon bagay ki fasil. Ok. Si ke moun nan li fin al depanse kòb li lakay fo ougan, fo manbo kap vòlè lajan moun Mwen menm mwen pa ladann ok afè bòlèt la mpa genl chak jou men si w pral tandel nan bouch mwen tou jamè wap relem pou w pale avèm pou nou konkli tout bagay ok pase bòlèt la se prepare poum preparel pou w mpa ka nèk ret konsa mpran w boul voye ba w pou w al pèdi lajan w non mpa fè bagay sou chans mpran sanm mpran tanm mprepare yon bagay pou w sa w ka fè sel ou fè sa w paka fè w pa fèl pase sim te vin jwenn gran papam ap travay mvin jwenn papam ap travay men kounya pwen an nan menm fòm ka jere pwen an fòm ka jere pwen an. Men kisak pase k fè w pa bay moun malèt lajan nan peristil lan? Ay sa bay jiste Bagay malèt lajan pa egziste. Si yon ougan, oubyen yon manbo te gen 10, 20 malèt lajan lakay li, e pa etranje li ta pral bay li zanmi m. Li t ap rele fanmi l li separe l avè yo. Li pa t ap bay etranje l. M pa di dyab la pa gen lajan non. Lajan dyab la, se wè, m pa di dyab la pa gen lajan men lajan dyab la se anba tè li. W ap vin devan dyab la, m ap mennen w devan dyab la egzakteman. W ap pale a dyab la, w siyen kontra a dyab la, mwen menm mwen la pou m mennen w devan dyab la pou w siyen kontra a dyab la. M pa la pou m di w. Sa vle di la se pa yon jwèt timoun.
Se pa bagay timoun.
Mwen menm ou ka gade fizik mwen m timoun, men pren an m di w pren an te nan men gran papa m li nan men papa m men pren an vin nan men m kounya se mwen kap jere pren an. E lèm mouri si m pa ka travay ankò se nan men w pitit mwen pou l ye e pou pren sa rete pitit an pitit. Se pa pren achte, pren sa pa yon pren achte. S on pren k fèt natif natal pou fanmi an. Sa vle di ou pa bay moun lajan men ou ka moutre moun kòman pou yo jwenn lajan. M ka moutre w kòman pou fè lajan. E m pa pral di yon moun tou, M ka fè fanm ou rich, pou fanmi m pòv, pase yo vin nan lakwa wè tout bagay m posede. Wi. Pase fòme de fanm yo avan, epi m pa t ap janm sèvi Dyab la tou, si m wè Dyab la te renmen etranje ke fanmi m. Ok. Ok? Se sa fè m di tout moun sa lè n ap rele m ban m apèl videyo konplè pou tout bagay fèt nan Nouvèlte. Rele m pou kèlkeswa travay nou gen bezwen. M di nou sa deja. Ok? Sa vle di tout sa w ap pale la w fè yo a distans tou? Bon, si moun nan gen yon enkonvenyan, li pa ka vini. Map fel pou ou. Men se a pral depan de ou menm wi. Si ou paka vini.
Men si ou ka vini, wap vini nan lakou a. Ou te met ap vini a mezi moun wap vini vini nan lakou a. Sa fè ke tout travay map fè pou yon moun wap depoze 100 goud. 100 goud?
100 goud. Wap depoze l atè ou vini depoze l la 100 goud. Tout travay map fè pou yon moun. Koman 100 goud lan? 100 goud. Enben se konsa m te jwenn gran papa m papa m. M paka vini moute l.
Haa m pap janm kouri yon bèl machin nan mesye se konsa w ap travay. Epa kouri bèl bèl machin nan epa sa ki esansyèl machin nan e vanite li m ka posede l dyab la ka ban mwen l. 100 goud ou di wi. 100 goud w ap met atè. A vle di nenpòt travay moun nan vin fè la premye kòb pou l met atè 100 goud. Premye kòb 100 goud. Ou pa bezwen konn si moun nan pral depanse si l ap gen men e 100 goud. 100 goud pou pitit an pitit mwen gen pran menm jan avè m

Sa se de nimero telefòn mwen se whatsapp mwen yo wi yon moun kapab relem. Mwen wè gon pakèt manbo on pakèt ougan ki diw konsa depi yo moute rezo a yo live deja yo ouvè bouch yo yo pale w de bòlèt adje Moun yo genlè pa konn sak bòlèt la an wap sèvi yon dyab ou pa bay dyab sa manje ou pa met dyab sa alèz

Se sa fè bòlèt la si yon moun pral tande se nan bouch mwen map diw mgen bòlèt pa vre ou ap relem ou pale avèm konkli tout bagay pou. M bay kontra bèf mwen pou 5 an chak 5 an lè w fin pran kontra bèf la premye ane a ou ba yon bèf dezyèm ane a ou ba yon bèf twazyèm ane a ou ba yon bèf katriyèm ane a ou ba yon bèf senkyèm ane a ou vin fete avèm menm Ou antre nan lakou an vin fete. Moun nan antre nan lakou a vin fete avè m. Paske sa se dènye kontra w la. Sa se la kontra w siyen e la kontra w bout tou. Lè sa tou, ou menm avè m, n ap tou ret zanmi, n ap tou ka manje ansanm, n ap tou ka bwè. Pa gen bagay vin pran kontra bò isi an epi moun nan ap pèdi pitit li tout lajounen. Ki bagay sa monchè pèdi pitit? Bon si w pral pèdi pitit ou e mwen menm, kòman m pral fè viv? Ou pral pèdi pitit, poukisa w pral pèdi pitit? Afè moun nan bezwen kondisyon, kontra. Ou pral pèdi pitit e pa vre. Bagay sa pa jis e vre. Moun nan k ap di w pral pèdi pitit la, yo konnen tout manman renmen pitit, tout papa renmen pitit. Lè yo di w pral pèdi pitit ou yo mande w 30, 40 mil dola w pa bay li pou w sove vi pitit ou. Bon moun nan ka di w l ka fè sesi l ka fè sa, l ka trete sesi l ka trete sela, menm yon chen ta malad lakay li l pa ka trete l non. Kouman fèm wè tout moun sa yo ap debake nan peristil ou? Bon zanmi m, si w wè tout moun sa yo nan peristil mwen se paske map fè bon travay. M pa yon fo ougan. Paske map travay byen. Paske m leve depi m fèt, m jwenn pren an nan men gran papa m. M vin jwenn pren an nan men papa m, men kounya pren an nan men m. Map jere pren an. Paske map tou di w sa tou, si w vin nan peristil mwen wè tout moun sa yo la, paske map fon bon travay. Paske ou konn Ayisyen se yon pèp, ou sa ou ba li a li pran. Se konsa tou yon moun nan zòn mwen Tè Karelon, yon moun li di, mesye sa se yon fo ougan k ap manje lajan moun!